Bon kisa w fè la yè la piti. Ou fè yon tout kalite eskandal ou fè tout spektak sa widma la mezanmi pouki tout istwa sa yo piti oo e ou fèm kwè wal achte yon machandiz mwen menm ki rete map tann ou vin a machandiz m pa janm wè w vin a anyen.

Men kò wa la wi bon. M depanse nenpòt 3 mil konbyen sèt san konbyen dola wi.
E m dwe nenpòt mil konbyen konbyen dola. Studio e m dwe yon moun 800 dola boutik. Jan m vle di w la la prèske pa gen anyen. Mwen di bay sa w pale la sa ava ki pwoblèm mwen pou le moman la. Jan w wè m di w la, tout la preske lajan an fini. Ki sa w di m la? Ou depanse tout lajan an? Non Lisa, m pa renmen sa, m pa renmen sa menm menm menm ditou. Mwen menm ki kwè ou pral fè ti biznis lan tout bon, mwen menm byen byen m ret nan may pa m m konnen w pa fè biznis lan, si travay li pèdi. E ti biznis la boo fè a m konnen sou l ou pral jere l men kounye a ki kòman m pral pa m pral m pral mal pase sa w sa w wè ki sa w pral di avè l tou. E ou wè kòman l te dedouble sou w yèswa menm lè w te sou w te ou te konn tout bagay moun sou pa vle di w egare pou sa ou wè si m pat si m pat byen metrize l li te ka menm frape w menm kounye a sa m pral di. Ah manman pa bezwen pou enkyetew pou Ritma, Ritma m ka jere sa.

Ou konnen deja se ti fi ki cho ki gen anlè. Depi lè n antre nan bar a, nou yon bèl je long men nou pa anvizaje misye apiye l bon mouchwa kouvri tèt li men depi sou pantalon misye, tenis li, nèg la fre ou gentan wè se yon gwo ti gason e l genlè gen ti lajan sou li pase sa m renmen sou li a pantalon sou li avèk. Sèke l gen bagay nan men l. Ou nan yon dejay ti fi k anlè. Kounye a Keisha menm voye je li gentan vize sou ti nèg la men li di pou mal ansanm avèl men avan sa mwen avèk Keisha tèlman te anba gwòg nou nap chante nap enjoy nap byen pase sou nèt mawozo wi mari di Mwen di m la.
Lè Keisha di m konsa pou m ale avèl kot nèg la mwen menm ou konnen mwen menm m pa pè moun map pran Keisha pou n al kot nèg lè m parèt Keyes konnen nèg sa yo Ki moun sa? Di w a envèj ou. Eske pa gentan tande tout sa tout pa yon tande yo pa tande yo. Kom Jay nan bal te manman te chita koupe nou manman. Kounya sa nou pral fè.
Kouman ki sa nou pral fè. Kounya lè misye wè lè nou metone pou nou ede li wè mwen avek Deja ah baka je tou lè te nan soti non men Esther sa pwoblem la si misye gentan jwenn avek Widma li ka al di Widma tout koze sa yo tout sa m tap fè.

M pa wè machandiz. Li pa vin an machandiz. Bon, e pa sa non. Ou konnen, nou t al achte vrèman vre wi. Nou annik wè depo a fèmen, nou fè yon ti tounen. Nou tounen, nou wè yon ti bar epi nou fè yon ti antre nan bar lan, nou al bwè de twa bouteyi. Epi tou, Lisa ou konnen li pa ka bwè. Lè li bwè de grenn byè sèlman, tèt li ale.
E byen selman e sa vre. Wi ou konnen m pa ou konnen m paka sonje.
Pou eta mwen ni sa ye. Komsi depi m gen ka mete ni sa nan pozisyon mwen la. Ou konnen depi moun sou yap di tout bagay tout sa pou pa di yo di ou konprann. Ou konnen e besti m ni sa ye m paka di w mal de li sa ou menm tou m paka di mal de ou. Ou konprann bagay yo sa vle di ke ti degrenn bye a ni sa bwe li li fè tout aksyon sa. Oh oh m sezi bay sa wi.
Ebyen kòm e pou sa m te vin bò kote w m te konnen ki sa k pase donk m kwè ou p ap ban m manti ebyen kòm ou di w ap tann yon lòt flè lè l ouvri l m ap tann pou m wè. Ou ka wè machann tou tou. Wi pa enkyete ou konnen besti m ni sa ye epi tou m bal fon fason pou ni sa vin mande w eskiz wi fòl vin mande w eskiz epi tou m bal di w yon bagay pa al lakay ni sa non ou konprann pa al lakay ni sa pou ni sa vin mande w eskiz pa twò cho pa rele l

Chè sa terib menn. Sak pase yo pa la fol ok sak gen red.
Ou konnen nèg fè nou yon ti travay yo revoke nèg men ou konn ni sa m avèl lontan bagay sa yo Ya m konnen relasyon sa yo m te konnen w ta di sa. Manzè mande mwatye nan kob la pou l ka fè yon ti.

Ti wayne nèg sa tèlman jwe pitit manaf la nèg sa. Kilè li te jwe w la? Lè nou tap sot bwè anba. Kisa a rezide pran sa di a la? Wi anpil bagay sa w pitit. Ou son bèt ou byen kanpe. Ti wayne gen mantèl pa kraze eh sa wòl bal baw jwe la cheri. Ti wayne paka pa tonbe nan li. Eske wap jere sa mwen vle se sam bezwen kòm.

Li di m li pral achte machandiz lan, pita m a vin gade machandiz li achte a. Lè m rive lakay li baz, ni sa rantre tout sou e m pa wè okenn machandiz nan men l baz. Sa k plis fè m mal la baz, e lè m ap pale a manzè.

Wi map pataje. Kòm ou te nan bar la, ou te tande tout konvèzasyon nou tap fè. Ou gon mache map fè ansanm avè w. Si w pa di Widma anyen, ou kenbe sa sekrè, m pou ou la, ou mèt fè sa w vle avè m, chifonnen m, galope m, fè sa w vle avè m.